Ap byen pase la. Lajan liye tonton. Rèstil la. Mwen met nan pòch mwen an bay. An ki sa telefòn sa pou mwen. A pa vann. Rèstil mwen. Mwen pòch ti madan jezi yo. Mache moun menm poko pran anyen. A. Mwen poze sa la. A. Mwen bay sa la. O o.

Ah monchè, m di w sa, m pral manje nan restoran la paske Maestro te envite m la. Monchè, de tout fason m pral manje nan restoran an. Paske nèg tou razè la, nèg pa gen kòb. De tout fason, m pral lite pou m manje. Maestro 2 ap peye monchè. Bondye fèm gen anafan gran nèg monchè Ban anafan malere tou Lè w anafan avèk gran nèg ou bon M pral manje nan restoran M pral manje pou maestro Dave Anafan diw la Mwen gon bagay m pral fè Akim nan restoran sa M gen m antre nan restoran avèk Akim Nap fin manje Epi map sòti kite Akim nan restoran an.

Jonson, m sou bèf, m fè 1 an ap manje. Jounalist sòt vin la, ton Bouki a sòt vin la jounalist. Fè 1 an ap manje l. Li di wi koulye a ton Bouki gon gwo mal bèf, gon gwo to bèf. Ton Bouki al tiye bèf ya. Ya Ton Bouki plen yon donm vyann.
Donm? Men wi, an gwo 3 jou. Nan doum li mete l. E vyann nan gate.
Koulye a ton Bouki pa ka pase kot bèf la. Vyann nan gate nèt.
Vyann nan gate nèt koulye a l di konsa. Li di konsa, ton Ti Malis, ou fè m pèdi mal bèf mwen an. Koulye a Ti Malis di konsa, ki jan w fè l tonton? Li di konsa, ou di m konsa w fè nan manje bèf. M di fanm nan, m di fanm nan sou 3 jou fanm nan gen tan gate.

Men patron ale li poko tounen non apa map gade pou mwen fol tounen ou vin peye manje a paske m pa gen kob sou mwen. Oh frem sa w gen wap pale pou kòw konsa. Ah ma sè fòm pale wi paske bòs la t dim li nou fin manje paske li envitem vin manje avèl nou fin manje el dim lal chèche yon bagay nan machin nan lap vini map tann li vini lè madam nan vin touche poum ka Pou bòs la vin peye. Map tann li. Enben sil diw lap vini pou ret tann li? Non map tann li.
Manje a bon si. Manje a bon. Lè dam nan vini wap dil tann li? Non map di dam nan tann mwen paske pa mwen kap peye se bòs la kap peye. Enben ok. Bon. Ya mesye yo fin manje peyim. Madam. Se pa mwen menm non kap peye. Maestro Dave kap peye. Se li ki envite m vin manje ansanm avèk li. Se li menm kap peye w. Li sòti l al chache yon bagay nan machin li, l ap vini. Sa w ap di yo pa enpòtan pou mwen non m tou fin manje m tou peye l. Bon, se vre.
Mwen pa mache avèk lajan. Malere pa mache ak lajan. Gran nèg envite m vin manje, m ap manje ansanm avèk li. Ou se malere w ap mache ak gran nèg? Antouka, peye m mesye. Madam, malere pa defo.

Maestro Dave envite m vin manje ansanm avèk li la. Mwen vin manje avèk li. Men, se li menm k ap peye pou mwen. Li di m li sòti, l al nan machin nan, vin al chèche yon kòb, bay vin. Ebyen, madam nan vin mande m tou je. M bay kòb pou m peye l. Maestro Dave pa janm vin? Non, li pa retounen.
Men madam nan egzije m pou m peye l. Men m pa ka peye l. Paske m pa gen kòb sou mwen. Ok, lè w tande gran nèg ap vin nan restoran an, fò nou pa oblije chak tan pou n ap sòti avèk gran nèg. Men m ap peye kòb la pou ou.

Men de tout fason, Bondye wè.
Poko ale, poko ale frèm. Eskizem wi sim antre nan pawòl la. Wi. Apre de jodi a, pigaw janm fè sa ankò. Monchè, ou gen rezon wi. Depi yon moun diw lap sòti avèw. Toujou fè sur ke ou gen yon kòb lan pòch ou. Paske ou pa konn ki bò moun sa rive li ka lage w. Ou wè sa l fè w wont li fè w pran la. Se vre li fè m pran wont ou gen rezon. Sa vle di m te gen konfyans lan gran nèg. Men gran nèg la fè m pran nan pongongon. Konfyans tou se sèl lan Bondye ki gen sèl konfyans.
Pa kwè nan moun.
Toujou mache ak yon ti kòb lan pòch ou. Ou pa janm pran wont sa. Menm mwen menm wont.
Sa pap rive m ankò.
Ok.